Pliske la la la la e zagi zagi zagi e pou n ta gen detay e sou Haïti News la pèfòmans de Rutshelle Guillaume donk ki fè ebyen plis pale anpil wikenn sa a. Nou ankò nou retwouve e zagalo Haïti e ki te vrèman talè a e ki te parèt friz dan konpitè. Donk Zagi bonswa e byenvni abò! Kòman nou ye? Bonswa Dadou, se yon plezi kòm dabitid. Se yon randevou ebdomadè. Nou konte ansanm avè w. M gen enpresyon m ap kondui, donk e fè kominikasyon an pa twò kòrèk. Sa rive. Donk nou kontan e kòm tou lè lendi nou dèyè kamera a pou nou pote, pataje enfòmasyon. Men aswè a la, jodi a fòk mwen di w ke. Mwen an ti jan mal plase pou m pataje men kòm mwen son moun ki toujou de fason onèt temwanye sa m wè, sa m konprann e sa yo di. Donk puiske nou konnen nan òganizasyon konsè Rutshelle la mwen te alatèt, donk m estime petèt m jije pati donk. M pa konnen kanmenm si w ap eseye pataje enfo yo ansanm avè m. Wa definitivman e nou konnen yo pral fon e yon pral fon travay de pwofesyonèl nou pral fon travay ke nou abitye fè pa kesyon ke Zaghi se manadjè Rutshelle men kanmenm e jounalis lan e ap sòti de manadjè a e ben pou l ba nou kanmenm kòman Ayiti leve maten jiskavan Zaghi.
Bon nou leve byen e jiska prèv di kontrè se youn nan konsè ki te gen anpil aktyalite dotan plis ke moun yo t ap ret tann Rutshelle. Nou konnen tout aktyalite anvan Rutshelle te opere. Apre sa te gen damage lakay li pa rapò avèk moun ki te fè brakay sou li, gang ame ki te vin pran. E kòm sou li, donk malgre tou li te met moral li trè fò pou l te anonse konsè la, alò fòk mwen di w ke mwen te kontribye pou m te remotive l a lansman konsè la piske te gen anpil atant. E choz di, choz fèt, donk konsè la te anonse yè, se nan okazyon Fête de la Musique Rutshelle Anu en concert, donk ki te atire pli d'un, men si w vle, E petèt la nati a deside de par li menm les choses men te gen anpil atant m panse ke se yon nan atis ki gen sa va? Wè sa va sa ma sa va ale sa va Dadou? Wi mach sa mach byen.
Ok e se yon nan atis ki te gen anpil atant e ki bat yon rekò nan yon tan a yon tan e san voulwa vante e nan espas San ke l poko moute su sèn, Rutshelle te gentan atenn 10.000 moun live e le tan pou l te fè nan yon 10 minit ap jwe, li te gentan rive sou 32.500. Malerezman, fòk mwen di w o debi y avè bokou de pwoblèm, pwoblèm dentènèt, imajine w Access Haiti bay yon entènèt ki gen 5 mil whatever, 500. 500 something epi li pat ka upload sa se premye pwoblèm nan lèl fè 8 è pwiske mwen menm mwen te anime yon pre show natirèlman ki te sipoze pase e nan moman sa map diw la donk epi a yon sèten moman yo vin jwenn solisyon avèk pwoblèm entènèt la e aprè pral gon lòt pwoblèm pandan lap jwe e gon faz nan dèlko a andan levilat la ki tonbe e sa pa pèmèt ke tèlman te gen ekran e jan m di w la e se te e te e se tèlman te gen ekran kapasite ekran yo a mon avi gèlè te vin an kèlke sòt deranje e e kesyon e e elektrisite a donk gon faz ki vin ale ki te deranje konplètman piblik la e anpil moun ta pral opine diferaman nou rete a en tan a on tan pou n te relanse konsè a e pa anile e letan ke pwoblèm nan te rezoud. Bon, se vre ke li te kòmanse trè ta e te gen anpil difikilte men malerezman, erezman pou Rutshelle, li se yon fanm ki gen yon moral, ki gen yon enèji, ki gen, m ta ka di w, ki gen yon detèminasyon e avèk tout staff la nou te vle kontinye konsè la e finalman konsè la fini vè jiska 15 mil moun. e dènye nivo a e nan moman map pale avèw la li gentan atenn 1 milyon view sou Facebook. Alò sa se te vrèman enteresan e sa Guy nou te wè te gon vrè mou trè bòn preparasyon e onètman e te gon bèl stage bèl limyè. Wi une fois de plus e Fedler nèg Saïtin misye ankò pwouve ke. Li gon anpil imajinasyon, se pa materyèl la se sitou imajinasyon ki tap bay rezilta, mwen konplimante Fedler Brutus de Fedler Next Lighting. An gwo se te kote maestro a ki t fè 2 semèn ap prepare show a, motivasyon Rutshelle an depi de operasyon pou lap move, donk mwen panse te gen tenu, te gen pou zye men la nati a deside janm diw la, jann te wè bagay la pase a. Mwen panse ke ou ka gen kritik pa w menm jan tou gen apresyasyon pa w. Ok, men m panse, jiska prezan, la ou menm ki pa vle twò opine sou kesyon sa puiske ou se yon aktè nan òganizasyon de sware sa, men se te yon rityèl ki te vrèman epate tout moun, ki te gen yon atant, jan w t ap pale an, te gen anpil moun ki t ap ret tann rityèl enkwayab e vrè a, e ou kapab wè anvi de rityèl de. E de tout moun ki tap ret tann Rutshelle, mwen menm pèsonèlman e mwen tap ret swiv e jisteman de e sètènman e prestasyon e Rutshelle lan ki te vrèman e vrèman enpòtan e te genyen e byen si e anpil preparasyon, bèl limyè e m panse tou o nivo de ekip ki tap òganize yo, yo te prè pou sa. Se te yon bòn okazyon, fèt de la mizik. E donk, se te vrèman e trè bon. Mentnan, e Rutshelle, e dan zon premye tan, pral gon koupi, jan w di an kesyon entènèt, men sa pa t anpeche ke moun te kapab wè preparasyon k te genyen yo. Bote o nivo band ki te e bakòp oubyen ki te reprezante avèk Rutshelle lan. Ou wè te gen preparasyon te genyen repetisyon se pa jisteman e on live Facebook nèg yo jis leve pou yal fèl men son Rutshelle ki te dòmi son Rutshelle ki te preparel moral o bon fiks mwen menm pèsonèlman e m toujou dil Rutshelle se se se Jennifer Lopez mwen e ki te genyen trè byen abiye sa ki youn nan bagay ke anpil nan nou poko a la hauteur pou ke nou fè se lè atis lan pèfòme live Epi wap prezante Ebyen jan atis lan te ye eske l te bèl ou pa lèd Eske w konnen gen fanatik si w pa egzakteman kòm si w konsène kòm animatè radyo si atis lan pa bèl paske m raple m e yon dènye pèfòmans de yon atis ki pa e feminen e m twouve ke o nivo de prestasyon pa gen pwoblèm men teni an pat reponn avèk okazyon an ebyen gen moun ki trè fache paske. Nou poko a la hauteur de sa. E se yon group tchèl ki te prepare, ki te vrèman. Travè mizik yo nan okazyon fèt de la mizik. Gen de moun ki di ke li te ka mye abiye, li te ka mye chwazi rad yo. Li rete ankò de kritik ki vo la pèn. Men m panse ke kritik yo, mwen menm tou, si m t ap detache Zagalo de Rutshelle, m t ap di wi, mwen davi.
Alò Zagi, alò e ki a diferan ant mwen menm e ou menm? M twouve ke teni yo te on pwent, pèsonèlman.
Mwen dakò avè w, se sa mwen di w, mwen menm mwen davi avèk kritik yo. Mwen retire Zagalo ki te nan òganizasyon m, m mete Zagalo.

Men onivo bo te gen pou zye, te gen pou pou zòrèy, sa pa t gen dout pou sa. E pratikman e son se pa yon Rutshelle ki mwen m estime ki vrèman epate moun yè swa onivo de abiman. E a chak teni yo, donk fò w al lwen pou w wè teni yo tou a ki sa yo reponn. Anpil moun de jenerasyon pa m e e e teni a chapo a li fè m raple Fugees e e otomatikman.

Donk se t on fèt ki ta pral sètènman bèl paske te gen o nivo de preparasyon, preparasyon an te fèt, te genyen tout on seri de eleman ki te la ebyen pou yo te remèt Rutshelle. Donk fanatik yo petèt pa fin twò satisfè. Men fòk mwen di w ke Rutshelle ap retounen, Rutshelle ap retounen pou anivèsè l, se pral Rutshelle plis 1. E w ap di se pou kilè? Se pou kilè? 30 plis 1.

Rutshelle avèk diferan atis yo ki pral gen pou pèfòme ansanm avè l. Ok Zaggy eske ou trouve ke ou trè byen pozisyone paske m wè w ap bouje seryezman Map bouje e pozisyon m nan trè pa bon e si gen mwayen ou gen yon lòt moun ou pa resevwa banm mete m nan yon lòt pozisyon paske la se kay Izolan mwen vin nan yon repetisyon misye Izolan weekend sa li menm li pral pou yon bòn koz.

Si wap fè live Facebook, entènèt ou koupe, Facebook ou, YouTube ou pa la, Instagram ou pa la, donk ou pa menm bezwen pèfòme paske pou moun wap pèfòme yo se online ke yap gade ou. Donk sa yo, yonn nan koz sa yo pat jwe a lavantaj de Rutshelle. Mwen menm pèsonèlman, sa se mon point de vue e de fason ke m konprann, m estime. Ke Rutshelle sa yè swa te vrèman bèl. Se te yon Rutshelle ki te reponn avèk bezwen e de tout sa ke petèt yon moun bezwen pèfòmans. Se kesyon pwòpte, se kesyon de pèfòmans. E tou lè de te la. Petèt pat gen chans pou ke yo te mete yo an evidans, sepandan yo tout te la. Mwen menm m pa pral fè, ou pa kapab batay. avèk verite. Ou pa ka fè sa. Kèlkeswa diferans ke petèt ki toujou egziste, e m toujou di sa, e de sa ke petèt dezenfòmasyon ke nou toujou vini sou kesyon Rutshelle lan, sa ka pa prezante kòm diferans, men mwen menm m pa gen anyen de prè ou de lwen ke m pral di pou Rutshelle. M pa konn Rutshelle, se pa yon moun ke m bezwen m gen anyen kòmsi kesyon m gen santiman moun pou moun kòm atis, men m pa gen anyen ke kòmsi fò m oblije e pandan ke l fè bagay ki bon m oblije pou m ap vann yon lòt vizaj, se pa karaktè a sa, se pa di yo sa, se pa show an sa, donk lè l bon fò n di li bon e lè l pa bon tou pa gen moun ki kapab peye m. Pou fè m di ke ebyen li pa bon pandan ke l bon. Kèlkeswa moun ke w ye an, reta kòb ou nan pòch ou, fè wout ou a lajan w, paske dadou an swa se yon plantè, dadou an swa se yon gran nèg. Donk yon gran nèg pa kab fè laj devan malere ki vin gran nèg nan. Yon malere ki vin gran nèg, w ap toujou rete ti pantan. On gran nèg, on plantè ki toujou gen danre lakay li, ki toujou genyen, ki toujou gen goud e peni, ou pa bezwen vin fè la pè a dola ameriken. Nou pap fè djòb sal pou oken nèg, nou pa plase pou n fè sa. E sa fè anbyen di yo sa. Mwen menm yè swa, Rutshelle te vrèman a la wotè e piblik sa tou. Sa map di moun yo, nou pa bezwen bat kò nou. E nan nonb de tan ke Rutshelle ap pèfòme yo, e sa pou nou gade, nou wè piblik lan te toujou rete prezan. Yon bon bagay k ap fèt, m garanti nou, si pèfòmans lan pa t yon pèfòmans anpil moun te wè anndan pèfòmans lan te gen yon verite, moun yo pa t ap osi rete ap ret sou kisa l pral fè. Ou wè moun yo te rete prezan jisteman ebyen pou yo te kapab wè Rutshelle. Sa yo enpòtan. Tcheke Rutshelle lan la e ti sa ki genyen an piske nou pa pral pran kas korespondan la e pou nou gade an atandan pou nou pran pran blak kritik. Ou wè se yon Rutshelle ki te vle byen si ofri avèk piblik li an. Mwen ap di medam yo sa. E tout. Tout medam kap gen pou fè pèfòme yo m ka konprann nou se de medam ki trè bèl fam nou vrèman nou gen nou gen konesans nou konn chante nou gen bon kò men kesyon lè w se yon atis lè se atis ke w ye nan moun kap gade w fò w fè zye yo bèl pa gen manfouben atis feminen nou yo atis ga e e e maskilen nou yo donk fò nou kapab.

Gen de manti ke moun pa ka bay, ou ka bay Dadou règ manti w, e koz, m pral ba nou koz ki pèmèt ke ou te gen tout koupur sa yo. Gen de mansonj ou pa fè, e se te pi gwo pwoblèm ki koz ke Rutshelle rive nan nivo sa. Ou pa kapab bay Bondye manti. Rutshelle Guillaume pa t janm yon kretyèn katolik. Tande byen sa m ap di la a. E se sa yo k pral bay rezilta koupur eletrik, koupur entènèt ki pral mete Rutshelle nan sitiyasyon sa a. E la m ap di ke tout moun ki te la e ke ki t an Ayiti ki te prezan pa t ap janm ka konprann, fò w ta ka gen 3 je 7 zòrèy pou w konprann. E sa a se yon kesyon relijyez. Ebyen Rutshelle Guillaume nan pri show ke yo te genyen an montre ke li antre nan legliz katolik lal konfese devan yon prèt katolik. Prèt katolik lan kiyès li ye se te Carel Ped. Kiyès ki Carel Ped? Animatè de radyo, ansyen nèg Rutshelle Guillaume. Anndan yon legliz katolik ou paka fè manti sa yo. Ebyen baay sa li pral jwe kontre Rutshelle Guillaume e se sa pral bay tout kou pu sa yo yè swa. Non non nou paka jwe a legliz ou paka ap fè fo fim sa yo menm lè se montaj wap fè paske se sa se sa yo e ou paka m pa benyen Joe Biden monchè se Rutshelle Rutshelle Rutshelle Rutshelle e sa se kòmansman. L te nan kare l pèd ok. E la a m renmin an pran l la a ou mèt lage l la a ou mèt tou lage l la a wi. Non men la l pa sòti l sou spikè. Etire spikè a.
E son an pat son an pat twò bon.

Sa se de komansman show Rutshelle lan. Bon bagay Rutshelle. Menm si w pa gason w ap gason la aba. Sa fè m sonje Marc Anthony. E la m te wè si Tidèle gen bann. M renmen sekwa sa. Fon retounen ankò kote l sekwe kò l la. Pa de ti sekwe gen la. Men fanm ki fanm.